Yo rele silans de Dye. Silans Bondye yo ka manke anpil bagay. Silans Bondye yo ka dòmi atè. Silans Bondye yo ka fè jounen san manje. Silans Bondye yo ka ou ka bouke bay repare vye soulye sa a. Yo rele silans de Dye. M ta renmen nou jere. Ba ba lòt jèn kote w la yon pwanye de men. Di n damou jere le silans de Dye. M damou jere le silans de Dye. E m ap mande nou pou nou debou.

E nap pasyante epi nap fè apèl nap pasyante nap fè apèl mèdam mesye jisteman ke e nou fè anpil kontak avèk frè Wilson la jiska mètenan nou poko ka bon nou poko ka bon jiska mètenan nou poko ka bon paske mwen ap rele li telefòn l ap
Apè de Dye. Homme de Dieu, e kidonk ou an nòd, e depi talè a mwen tap eseye rele w men m panse ke se dòmi kidonk ki te ale Ou apèl la pa pase byen non, li yon jan flou flou. Oh ok.
Ok, ou bon la? Wi m pizoumwen la. Ok. E kidonk e ou ou deja an nòd sèvitè de Dye, fò m byen di w se tout depatman nòdwès, depatman nò e depatman kidonk latibonit ki ap tande w. Bonjou sèvitè, kòman nou ye, kòman nou pase nwit lan? Enben, jiskaprezan, Lesenyè fè nou gras. Nou dòmi, nou leve, nou di mèsi, nou rann li aksyon de gras. Paske gen moun ki dòmi, yo pa leve. Donk, Bondye fè nou. E pa ke nou, nou sanse pi bon pase yo. Donk, se gras, se favè Bondye fè nou. Nou di l mèsi e nou salye tout moun k ap tande nou nan moman sa a, donk de prè ou de lwen. Donk, ke Bondye beni nou. Donk, frè, non pa nou se frè Wedson Joseph. Donk, yon, yon premye gason. Levanjelis Telor donk nou la nap avanse nap fè levanjil li kite nou nan ligne levanjil la donk nou pa gen otreman nou pa gen nou pa gen wout pa bwa nou oblije epouze ligne nan epi pou nou rete ladann pou nou al nan syèl se se randevou a sa. Se sa.
Enben fòm byen di ou efò pou efò Wilson gon jwa kap degaje nan depatman Nòdwès puiske fòm byen di ou depi ke lè ke nou te lanse kidonk apèl ke nap gen an jodi an Se tout moun efektivman kap motive e m panse ke jodi a se tout moun ki branche ki ap tande. Alò m ta renmen ke ou menm ou fon ti kidonk on ti kout oto byografi de ou menm jisteman kòman sa ye pou frè Widson, eske frè Widson marye, eske frè Widson gen pitit, kòman frè Widson ap viv?
Jiskaprezan Bondye fè nou gras donk nou se yon òm marye, nou marye depi debi 2012 e a 27 oktòb 2012 e nou sanse nan. Ane de maryaj nou. Donk Bondye fè n kado 3 gason pou n gade pou li toujou. Donk nou la n ap avanse n ap fè levanjil. Ok. E se a felisite e m panse ke ke Bondye li menm kidonk li va ba w plis gras e plis dimansyon jisteman pou jere fwaye a. Ok. Premye pitit gason kidonk Evanjelis Telor ki deja pase dan Simon Doutrepa. Ke jodi an, ou gen pil detay de Evanjelis Telor, pa vre? Bon, an kèlke sòt, paske se sanse mwen ki te sekretè li, se mwen ki te konn tout afè l nèt. Enben, fòk ti pale nou de sèvitè a menm, de pakou li pandan ke li t ap viv. Fòk ti eksplike nou enpe, paske gen anpil moun ki tande pale de Evanjelis Telor, men ki pa konprann efektivman kiyès Evanjelis Telor ye. Fòk ti pale nou, jisteman, pou ke n kapab konprann, plis eklèsi jisteman pa Evanjelis an. Bon, m panse ke sèvitè a, li t ap preche yon levanjil pratik. Se sanse majorite, m te ka di mwatye nan vi li, m te ka di, bon m pap di mwatye non, se yon sèvitè tout vi l nèt li te preche dan la pratik. Donk gen anpil bagay m panse gen moun k ap konnen. Men dans la finesse, se yon sèvitè ki te mete, ki te bay tèt li kòm ouvriye san salè, esklav san repo. Donk son sèvitè ki te ap travay darach pye donk pou banyè levanjil la te ka kanpe byen donk jan diferaman avèk levanjil pwotestan jan moun ap preche jan pastè ki fè teyoloji konprann ap ide yo se kòmsi fè lajan li menm li pat konsa se levanjil de kris li tap preche mèt levanjil la te bal manda poul te preche levanjil sali Donk se se sa se se sa sèvitè a t ap bay. Se youn nan rezon ki fè ke se yon sèvitè ki pa t gen moun kòmsi ki apresye l vrèman. Donk ou vin a wè li gen moun ki envite l nan mi nan nan nan pwogram bagay espirityèl. Se pa se e pa sèlman kòmsi pou tande yon mesay pou chanje lavi yo. Se sèlman pou rasanble lafoul. Sa vle di pou rasanble lafoul nan moman nan mond evanjelik la se lajan yo wè. Se la jan ou wè son sèvitè san se se li tap fè sa li te fèl e jis pou fè travay Bondye a menm jan mèt levanjil la li tap li tap preche la foul li te gen li te gen ansèyman pou la foul la epi li te gen ansèyman pou pou lè di di lè douz disip padon lè douz disip alò li te gen ansèyman tou pou tout pou tout pou tout moun nèt ni ni ni lè e e e e saduseyen ou konprann ni lòt ni lòt sèk yo ou konprann donk se san se sa e sèvitè a tap preche. Ou konprann li kòmanse preche depi a 17 ans a laj de 17 ans li konvèti li konvèti depi lò e lap mache avèk le seyè li vin mari li vin marye nan nan mwad janvye e m pa raplem egzakteman m kwè pa 71 konsa oubyen 91 nan m pa 91 71 m kwè. Li vin marye epi li vin bay li vin bay nesans. Bondye vin ba li de gason jimo, mwen menm mwen menm avèk yon lòt frè m ki rele Jackson. Apre sa li vin bay lòt timoun yo. Donk se konsa yon moun nan te nan demen ministè l ap avanse. Ok, kòman sa tout tout pitit frè Telor legliz menm jan ansanm avè w? Bon yo sanse alò aparaman yo legliz ou konprann. Men ou konnen fè levanjil se pa e pa sèlman apa e pa aparans lan l ye.

Konprann? Donk, li plis ou mwen. Bondye fè gras, pou jan l te ye, ou konnen, papa m te souvan di li malad, li te distrè. Men, aparamman, donk, li pa pa gen menm bagay yo ankò non, gen ti chanjman. Ok. Bondye fè gras detanzaot. Ok, frè, frè Wedson, èske se toujou nan menm kay, kidonk, evanjelis lan n ap viv? Kòman sa ye? Bon se nan menm kay la nou toujou ye, donk se plizyè se plizyè aparteman l ye ou konprann. Nou te nan se la nou nou chak nan youn. Mwen menm m fin marye m nan youn, lòt frè m nan marye tou li nan lòt, donk lòt gen yon lòt ti sè m ankò ki nan youn, yon lòt ti sè m ankò ensi de swit. Ok e anben Frè Wedson jisteman kisa absans papa w di w jodi an?
Bon absans li m te kapab di li gen plizyè fasèt. Ok.
Premye fasèt lan, absans li sou le plan natirèl, ou ka konprann chak lè lè yon papa nan moman nan moman nou t ap viv lan, papa nou te papa, li te manman. Èske w konnen manman m te distrè? Gen de atansyon nou pa t ka jwenn nan men manman malgre s on sèvitè ki sanse ki te ki te pa ki pa t gen ki pa t gen repo ki t ap travay, ou konprann, men li te toujou fè yon fason li jwe yon wòl papa, jwe wòl manman. Donk absans sila sanse manke nou sou le plan natirèl. Men sou le plan espirityèl, absans li, m te kapab di w, li pa fin manke, li pa make ditou. Paske malgre l pa la, mesaj li ap beni nan moun, mesaj li ap konvèti moun, mesaj li ap sove moun. Sa vle di sou le plan espirityèl, lespri l toujou vivan.
Ok, Frè Wedson, jis avan ke nou menm n al antre kidonk nan plis detay de Evanjelis Telor, men jodi a, èske w pa ta renmen leve papa w?
Bon, de tout fason, sa m ka di tou, m sonje li te di m yon bagay avan l mouri. Li te di m konsa ke, pa al antre nan ministè paske w wè m nan ministè, pa amou, ou konprann, pa foli, oubyen pa, m pa konn sa ki sa la, pa emosyon. Li di, se pou w tann Bondye rele w. Okontrè, se pou w al aprann yon bagay teknik. Pou pran swen ou avèk fanmi ou lè ou vin marye. Donk li pa t janm ankouraje m al fè ministè menm jan avèk paske ministè le ministè se yon se pa yon bagay kòmsi jan nèg yo pran l nan ou konprann e yo sèlman wè yo sèlman wè bagay fizik tankou sa yo wè fizik lajan kot lajan vini men yo pa wè Yo pa wè faz espirityèl la. Paske lè w ap sèvi moun, lè w ap pastore kèlke moun, nanm moun yo sou kont ou. Nanm moun yo sou kont ou, se ou menm ki pou kanalize yo. Si yon moun ki malad espirityèl, li gen yon demon k ap twouble l, ou sipoze la pou ou jere l, paske se papa espirityèl ou ye. Ou la pou entèsede, ou la pou bay kouvèti. Donk se tout sa li te konn ap di m. Ana, M vin santi bon, e malgre sa tou, m t ap lapriyè Bondye, m di Bondye, donk m ta renmen fè levanjil paske nan pasaj li mwen wè, mwen pa wè l fè echèk nan levanjil. An depi de ti, an depi de soufrans, men m pa wè l fè echèk paske malgre l mouri, li vivan.
Ana, M di, donk m pa gen lechwa, m oblije fè levanjil. Donk e si tout fwa Bondye nan amou l, nan mizèrikòd li, nan favè l ta fè m, li ta pase m kòn nan, donk m pa gen lechwa. Wè, jisteman. Mwen renman jan nou fè jwon Letènèl. Ok, Frè Wedson!
Alo? Ok, m sonje dan la predikasyon, Frè Telor te anonse ke ou menm ou te tèmine, kidonk ou ta bay konpoze, e ou ta bay, e m sonje nan predikasyon de Frè Telor, e kidonk li te di ke nan yon mesaj, jisteman, kidonk ou gen pou t ale etidye nan peyi etranje paske ou te fin tèmine. Kòman sa? Èske sa te rive fèt? Bon, sa se sa pa di pa. Sa pa ta rive fèt non paske se li ki te la pou te fè swivi. Bon ou konnen gen anpil moun se lè w la yo ba w valè men lè w pa la tou e kòmsi se yon chapit ki pase e kòmsi se yon liv w ap li epi yo pase pa yo. Frè Telor pa frè Wedson pa di m sa paske ou konnen papa w se te yon predikatè ki te nètman chevone sou le plan evanjelik e sitou nan mond evanjelik la ke l make l e te gen anpil moun ki te renmen l. Èske menm moun sa yo ki te renmen frè Telor a Menm abm wan pa pataje pou pitit li apre apre depal. Non, gen moun kapab di w e moun ki te sanse ta vle ou menm nèg la di swadizan l di yo te avè nou an se yo menm ki sanse kont nou la a paske se yo menm kap fè e defè sou non nou, sou non fanmi an fè ke konnen fè ke konnen yap. Esplike klè non pou popilasyon an tande. Wi fè konnen ke se yo kap okipe fanmi an poutan lè yo lòtbò aletranje. se afè a ap regle si kòb yo vin nan men yo fè ofelina fè yon pakèt bagay ou konprann men gen moun Bondye Bondye sisite lòt byeneme donk pa yo menm donk ke Bondye fè gras. On dirait que sa vle di y al mande sou non fanmi lan Exactement, exactement.
Justement, kidonk yo fè enterè pa yo. Afè pa yo ap regle. Oh!
Bon, ok, bon. Li se.
Konnen, mèt levanjil la pa t epanye paske ou sonje yo t ap bay manti, yo te di se li se li pwen li se yon prens de mon men Beèlzebul donk si mèt levanjil la li menm li pa t epanye e pa nou menm. Wi, wi, wi, m dakò.
Men sof ke mwen menm m kondane sa paske E pou tip de moun ke Evanjelis te ye, e Evanjelis Taylor te ye, kidonk o nivo de levanjil, m panse ke menm amou ki te pataje pou li lè ke l te la, se li te kapab rete pou pitit li. E jodi an, m panse ke li pa t fè sans pou ke de moun t al mande nan non fanmi lan pou ke se afè prive yo pou yo ta regle. Non, ou konnen, e moun, mond evanjelik la sitou, yo plis enterese avèk pwodui a. Ok.
Pou pwodwi a ou bay la. Men yo pa enterese avèk porteur de pwodwi a. Ok. Moun ki pote pwodwi a. Depi ou pa la, depi porteur a pa la, e kòmsi se pwodwi a k mennen tèt li pou kont li, se a pwodwi a ap fonksyone. Mesaj li, yo vann li, vann fè kòb yo, fè afè pa yo. Tandis ke mèt, mèt, mèt pwodwi a pa la. Kòmsi si mèt pwodwi a pa la, li gen moun, li gen fanmi. Ok, on lè m te gen yon nouvèl ki te vin jwenn mwen, bon m pa t fè l konfyans, yo di m ke menm kay kote Evanjelis Telor te mouri ki te pou nou an, il sanbleyè gen moun ki ta vle pran l nan men nou. Kòman w ka esplike popilasyon an? Bon, sè ke mwen menm m pa konfime, men sof ke mwen menm m te gen enfòmasyon nan men mwen ki te di mwen ke menm kay kote Evanjelis Telor te mouri ki te pou pitit li yo, gen moun ki ta menm gen veleyite pou ta pran kay la.
Non, e nan kay la nou ye. Pa gen moun ki ka pran, paske Bondye li menm, se li ki plante kay la, nan zòn nan kòm yon anbasad. Donk Bondye toujou, Bondye fidèl, Bondye kite nou la. Pa gen moun ki ka fè sa. Ok. Ok, Frè Wilson. Wi.
Ok.
Evanjelis Telor deja pati dan se mond otre pa. M panse ke menm jan n ap pale de Pòl, nou ka pale de li tou, sa pa deranje, pa vre? Ok. Kòman, esplike popilasyon an byen, èske frè Telor te fon nonb de tan de malad? E si te fè yon nonb de tan de malad, kote maladi te kòmanse atake l? Esplike sa avèk popilasyon an.
Bon, yon sèvitè ki te sanse, li te malad vrèman, li te fè prè de 6 mwa malad, men sous maladi li te gen yo, se pa le fèt ke li te fè suk, e li te fè tansyon.
Ok.
M konprann li te sanse, bon nan langaj medikal la yo di yon moun fè sik ou dyabetik. Ok. Bon m te ka di ou ipètandi, ou fè tansyon. Jisteman. Donk li te gen yon pwogram e prè de plis ke plis ke 18 semèn. Wè.
Li t al li t al fè e dan le nò e pandan pandan l dan le nò e pou l ale zòn pwovidansyal non antiy.

Se pandan li pwovidansyal epi maladi a pran l. Ok. Donk kòman maladi a pran l, donk e si m sonje m t ap pale avè l yon jedi apremidi. Ok. Paske se lè nan menm li te sanse kite te tout kay la, ou konprann, an matyè de administrasyon. Ok. Ou konprann, lè l chak lè l pati, se nan menm paske se mwen ki te sekretè li. Ok. Donk se nan menm li te li te sanse kite tout komisyon pou fè. Wi. Pou kay la, pou tout bagay nèt. Donk, m te rele li, m te eksplike li. Donk, ti mwayen li te kite nan men m nan sa se fini. Donk, li te bon nan moman li pa gen kòb. Donk, pran ti pasyans pou li. Donk, l ap òganize sa nan semèn k ap vini yo. Nan la banm fin pale avè l nan jedi epi m kwè nan vandredi mwen resevwa yon lòt apèl men e pa li menm non ki rele m. Son lòt moun, yon moun ki bò kote l la. Li di, o papa m tonbe, li malad. Donk, yo rantre lopital avè l. M di, o kòman sa fèt paske Se jeudi sirène pale avèl li byen pwòp sak pase konprann non nana lè yo fin di lè yo fin dim sa map swiv paske ou konnen li pat li pat m pat ansanm avèl lòt bò a kotel te ye a m nan la epi pandan map swiv epi yo di bon finalman yap antre avèl kanmèm m di bon antre avèl eske m konnen. kòman sitiyasyon Ayiti a ye. Ok. Donk sistèm medikal yo pa fin fyab. Yo pa reponn. E fò fò gen lajan. Jisteman. Ou konprann? Donk granmoun nan li menm pa bliye se yon se yon sèvitè ki t ap viv ki te viv pa lafwa. Ok. Donk se pa yon moun men pandan l ap viv pa lafwa Bondye te malgre Bondye te konn beni li se pa yon moun ki te konn sere lajan. Ok. Lajan se pou tout moun. Ou konprann? Okontrè li te konn sanse antrene m nan sou sans. M konn lekòl, epi m konn di l konsa si m gen zanmi m ki pa ka peye, li ban m kòb pou m peye pou yo, tandiske l poko ban m kòb pou peye pou tèt mwen. Donk sa yo li t ap antrene m. Kounye a la, epi lè yo vin di m sa, epi m di bon, kòm se afè pa m li ye, pou mwen li ye, m ap degaje m al pran èpòt. Lè m al pran èpòt, epi m pran machin nan, lè m rive m jwenn li se tou kouche l vini, tou kouche nan sewòm.
M di bon sa k pase? Epi m pa jiska prezan m pa janm jwenn eksplikasyon. Se sèlman se sèlman gen 2 moun ki te ansanm avèk li, ki akonpanye li. Donk yo vin avèk li, yon al yon al lopital. Se jis aprè m ap konnen ke se tonbe l tonbe, donk se yon stròk li fè. Se yon stròk li fè, tout moun konnen lè w fè stròk se yon sezisman. Ou konprann sa ki sou an men jiska prezan yo pat janm banm detay sak fè l te sezi a nan la epi li malad donk sa yo vin sanse e pa pou di yo pat enterese nan nou nan moman sitiyasyon an tèt nou cho ou konprann nap chache bon lopital pou konprann pou mete li konprann pou l pran swen donk pou l retabli rapid se sak te enterese nou konprann kounye a la li fè tan pase tan pase tan pase. epi li vin sanse nou t ale alò premye lopital nou t ale nou t ale sen François d'Assise ok lè nou rive sen François d'Assise pa gen sèvis dijans ou konnen jan peyi a te donk nou sanse nou sanse te janbe azil fransè ki pa twò lwen ok ki pa twò lwen lè n rive donk yo gade yo wè yo wè pasyan an ou konn yo egzamine yo met katetè pou li. Ou kòmanse li te kòmanse ap pipi sou li. Ok.
Ou kòmanse li pat ka leve paske lè yon moun fè stroke se kòmsi son son pati nan sèvo ki ale ou konprann li li li li ka menm kòmsi paralize kèlke manm tankou pye pye avèk bra li te pa paralize yon bò nan li menm donk nou nou nou nou kite nou fè yon ti tan e lopital la apre sa nou te sanse transfere paske nou pat ka jwenn solisyon. Ok. An te bezwen fon scanner pou li. Lè yal scanner yo vin wè, yo vin wè se sèvo, yon pati nan sèvo ki ale. Ok.
Konprann? Nou nan la. Lè nou chanje, sanse chanje lopital, nou rive nan yon lopital ki rele CDTI. Wè. Ki nan, ki nan avenue Charles Chomel ki Pòtoprens, zòn Channmas. Nan lè n rive la epi yon doktè ki rele doktè Malbranche ki vin di nou son stroke sèvitè a fè. ok. Fok li fè, donk son pati nan sèvo ki ale, donk sitiyasyon an vin 50 50, swa li vin swa li vin reprann li rapid oubyen li mouri, paske lè yon moun fè lè yon moun se sèvo ki atake, donk ou pa ou pa ou pa preske gen lavi ankò. Ok.
Konprann, donk se nan moman pandan l di nou sa, donk nap lapriyè, gen moun kap lapriyè, nou nap lapriyè nou menm nou nan moute desann tou. Ok. Nan pou te desann al lopital achte medikaman ou konprann. Jisteman. Epi nan entèval la 6 mwa pase. Kounya la li vin mouri 19 avril 2010 aprè tout aprè tout soufrans monte desann Bondye pran afèl. Ok an an an an fon an fon ti kanpe la e sa vle di ke Pandan papa ou te pati, e prè de sèt semèn te te gen, e, kidonk, e, misyon nan Nò, epi prè de de semèn oubyen yon semèn jodi an, e, e, e, e, pwouve ou, pa vre? Sa vle di ke ou pa t janm rache yon mo avè l?
Non, m pot konnen, m ta kon. Alo? A, sa vle di ke ou pa, ou pa t janm rache yon mo ansanm avè l? O, m pa tande byen. Ou pa t janm rache yon mo ansanm avè l?
Non depi depi m di w lè m fin pale avèl se nan jedi nan jedi a li lòt bò a Wi sa vle di li te li te m vle pale avè w de maladi li pa rache yon mo pou li te di w li pa santi l twò byen. Non li pa janm di m li pa janm pale m de afè maladi paske li bon li te di son se yon sòlda l ye konprann malgre malgre l te sou souvan di li prale men pandan l te pandan l te kòm si bagay donk nou te gen tan gon flach ke se li fè suk li te sou tretman tou li te sou tretman li te sou rejim. wi. Ou konprann donk mwen tanzantan m te konn ap ba l medikaman yo. Gon lè m sonje m ap ba l yon medikaman li di gen lè m pa anvi l ale li anvi ale jwenn papa l li pa anvi ret sou latè ankò li di nan tout langaj sa yo se depa li li t ap anonse li t ap anonse ok nou menm kòmsi nan chanalite nou nan zye chanèl nou pa t ka konprann sa ok Men frè Rodson, e m panse ke e gen enfòmasyon k di ke se mikwo monte ke l pran. Gen enfòmasyon k di ke se jisteman se yon difamasyon ke yo fè sou li jisteman ki te kòm chòk de maladi l. Kisa w ka di nan sa? Non, afè mikwo a e pa pa gen. Pa gen afè mikwo monte. Afè voye maladi a pa gen sa. Pase an an an n serye paske yon sèvitè konsa. Donk, Lespri Bondye rann temwanyaj pou l kite moun atenn ni. Li pa ka kite lòm atenn yon sèvitè konsa. Donk, sèvitè a rive nan moman. Donk, sa ka rive tou nou menm, nou menm lè nou, lè nou se sèvitè Bondye, anpil fwa nou konn fè enpridans. Kòrèk. Ou konprann?
Anpil fwa lè n fè enpridans yo konsa, donk Bondye li menm E li pap di nou anyen. Wi wi wi.
Li pap di w anyen.
Se ou menm ki pou fè jesyon tèt ou. Men pa. Sa bon, e sa w ka fè, ou fè l. Sa w pa ka fè, Bondye fè l li menm. E konsa Bondye fonksyone. Bon, map kl, map klè pou m di w, mwen m te tande yon sèvant ki tap bay yon revelasyon. Li di ke avan frè Telor t ale Providencial, li te gen revelasyon pou yon pitit fi l, jisteman pou l pa t ale. Sa vle di te gen yon, te gen yon avètisman. Eske se vre? Bon, yo te fè. Lòt ti sè m nan, m sonje lè m t al pale avè l, li te, alò nan moman an, m pa t konnen, m kapab di manti paske nan moman an, paske lè papa m t ap al Providencial, Okap a ese, li te al Okap anvan, li pa t, se pa kòmsi se yon avyon li t apral pran. Se Okap l al anvan nan machin li, ou konprann, nan machin li, lè sa a mwen menm m sonje, m pa t al avè l non, m t al jwenn li Okap aprè, ou konprann, se pandan l Okap epi l tou al Provo. Zetwal pou mwa di ke menm lè menm lè ti sèm nan apre li vin di li fè revelasyon an se pa ke lè vin fè revelasyon an li ta di granmoun nan sa non paske granmoun nan pat gentan la granmoun nan te gentan ale. Sa vle di li pat gentan di fante lò sa? Non granmoun nan te gentan ale dayè son son timoun kòmsi alepòk e li li kapab li te ka nan 15 16 zan yo nan 15 16 zan yo donk m pa di ke li pa ta ka resevwa yon revelasyon non.

de la lumière. Mph ok sa pa tris bon ou konnen tou e sitou avèk bon m paka m paka m paka di se frè lòt frè w la tou paske m tap li yon vòs e kidonk e sou entènèt lan ki di ke frè telor te gen yon moun ki te vin mande l yon lajan epi l bay kòb lan epi talè konsa l pral tande yo di li te vin mande moun nan fi èske w pat okouran de enfòmasyon sa tou? M pa tande byen non. Mwen menm m tap li yon vòs sou entènèt lan swa swa swa se vwa ou byen vwa yon vwa frè w la jisteman m pa konfime èske w tande m klè ou tande m klè? Non non wi plus ou mwen. Ok. Sè ke ki di ke frè Telor li menm se yon kòb ke yon dam te vin mande li pandan ke li menm li te nan chanm li konsa epi pandan li fin bay li fin bay dam nan kòb lan paske dam nan li menm li te vin plenyen pwoblèm li ansanm avèl epi talè konsa li pral tande yo di ke se pou fi ki donk ki bay dam nan lajan se se yon se yonn nan chòk maladi misye. Wi alò enfòmasyon sa te vin jwenn mwen jis aprè Eksplike nou pi klè Eksplike nou pi klè pou nou ta pou nou ta fè l konfyans. Ok alò men kòman sa vin ye. Pandan tout peryòd m ap eksplike nou la, donk m pa gen ankenn bon enfòmasyon, ankenn detay de kòman l fè tonbe. Ou klè? Se apre, se a, egzakteman. Se apre, se apre m kapab di granmoun nan fin mouri, l fin antere, tout bagay fini. Epi, m kapab di se Bondye menm ki te voye de beny m ekri sou twouvo a menm. Ok. Ki vin jwenn mwen lakay la, ki vin pale avè m menm. Yo di, men kòman papa w mouri? Men kòman papa w tonbe? Anben, eksplike non.
Papa tonbe se mesye pastè yo ki pa ki pa renmen levanjil granmoun nan ap preche paske nèg yo pa klè ou konprann donk nèg yo te di yo pa konn kòman pou yo fèmen bouch li bagay bi ta ta sanble mwen m pa konnen paske m pat la m pa ka di sa m pa wè sa m pat tande sa m pat viv donk ta sanble yo di nèg yo gen swa al konsilte yon fwa yon manbo m pa konnen kèlkonk sa yo sa m tande son lari a men se pa sa Bien Aimé a vin di m non ok paske w pat pale avè l Kou sa mwen vin pale avèl mwen di son son kòlè sèvitè a fè Bon mwen fè kòlè a se pandan paske ou sonje mte diw li mtap pale avèl nan jedi mte dil mwen pa gen kòb li pat gen kòb vre donk kounya la epi ta sanble gon byeneme kte viv isan se bal yon ti kòb yon 50 dola pou chope nan papye son moun tout kòb li e pou moun tout afèl se pou moun kounya la nèg ta sanble mesye yo. Men mesye, men mesye ki kont levanling, levanjil l ap preche a, yo ranje yon byeneme, yo ranje yon dam, vin kote l, vin eksplike pwoblèm. Lò, lò w di mesye a, pa, pa bliye pwofil Didé w non. Bòkò oubyen, oubyen, oubyen e lidè legliz? Lidè legliz, lidè legliz. An avanse. Lidè legliz, swadizan lidè legliz, swadizan nèg ki nan, ki, ki pastè. Ok, an avanse.
Ou konprann, ki ta sipoze ap mennen moun, mennen moun vè lesyèl. Ok. Nèg sa yo te kontra li konya. Se menm e menm espri farizyen yo Ok. ki anva ki bay nèg yo. Nou konprann sa.
Konya la epi pandan nèg yo ranje Byeneme a, konya Byeneme a kot granmoun nan. Lè l rive kot granmoun nan konsa epi Byeneme ap esplike pwoblèm bagay finansyè bagay sa yo. Jisteman. Epi epi granmoun nan li menm son moun tout afè l se pou moun. Li tou li tou lonje di Byeneme a 50 dola nan anvlope nan ti papye tou jan yo te ba li l la li tou lonje l ba li. Epi Byeneme a al jwenn mesye yo, pastè yo. epi yo fè konnen ke se fanm e papa m mande dam nan epi pou dam nan pa pale papa m peye l. Ok.
Donk ou ka konprann yon mesaj konsa vin vin jwenn nou, ou konprann, donk sa pap de sa pap sa pap fò byen ditou. Li pap fò byen.
E sitou nan optik jan moun nan vini an, moun nan vini degize. Ok. Alò m kapab di sa se youn nan bagay kòmsi Bondye te te kite rive. Jis pou retire sèvitè a se nan bouch mechan yo tou. Paske pa bliye lè w se sèvitè Bondye dèfwa Bondye konn pataje omnisyans li ansanm avè w. Gen de bagay gen de bagay ki pral rive lespri de Dye konn sezi w epi li defèt. Men si Bondye te kite sa fèt konsa donk gon rezon. Bondye li menm li kite rive gon rezon donk pou kounya la wè kri. On nèg pou vin sans m kapab di pou vin sèvi yon jijman pou swadizan moun ki di yo di se levanjil y ap mennen moun poutan se afè y ap regle. Bon Dye kite sa rive.
Kite sa rive yon fason donk pou pou jije tout mesye sa yo ki te kont levanjil la ki sanse kite menm espri ki te sou farizyen yo ki te kont levanjil la ki te kont mèt levanjil la se menm espri sa ki anime nèg yo. ok. Konprann donk depi lò epi li tonbe la se lè sa m vin ap retrase sous kòman l fè tonbe se lè Benemy a fin di m sa epi m kapab di w depi lò m pa janm konn Benemy ankò m pa janm wè l. Ou pa janm wè ou pa janm tande l.
M pa janm wè janm tande l sa vle di ke m vin santi son deplasman m te ka di anjelik li te ye paske m sonje m t ap li yon liv ki di les anges en mission Donk se di sa vin fè ke sa vin ramne mwen. Vin di m bon men kòman sèvis a moun epi m vin m poze m pa bay ankenn enfòmasyon depi apre dizan. Ok. Frè frè Wedson, ann ann eseye klè. Èske paske ou menm ou se bon zanmi papa w. Efektivman tout moun klè ke w se bon zanmi papa w. Èske pandan de pandan e kidonk e e m te kapab di e sèvitè a li menm li t ap viv, li pa t konn pale ansanm avè w menm pou l esplike w paske nou menm nou okouran Gen anpil konplo k monte kont Evanjelis Telor pou yo te etenn souf li deja. Men èske li pa t konn pataje jan de enfòmasyon sa ansanm avè w pou l di w, Men ki tip de moun ki kont mwen, kòman sa ye, kòman sa ye? Wi, li te konn souvan di sa. Li te konn souvan di sa. Li te konn souvan di sa e ki e ki pastè ki pa dakò liy levanjil la. Donk nèg yo se afè lajan y ap regle. Donk se souse y ap souse pèp la. Donk yo nèg yo kont li. Konprann okontrè li tal preche li te li te gon jèn li te konn preche dèyè ma di sèt jèn de la vi donk akoz de li levanjil la yo te vin sanse pa bal preche nan jèn nan ankò ou konprann nan donk a konprann dèyè ma di sèt li te sou li te sou direksyon pastè Jean Marie ou konprann tout sa yo tout ekip moun sa yo konprann melanj avèk etranje aletranje tou. Donk, mesye yo te kontre a liy levanjil granmoun nan. Granmoun nan te konn di nou sa. E nonsèlman l di nou sa, li te konn nan prèch li, nan predikasyon li, li te konn di sa tou. Wi, li te konn di sa. Li te konn di sa. Donk, sa vin fè ke granmoun nan te gen anpil ènmi espirityèl. Nonsèlman monn envizib te kanpe kont li, epi monn envizib te itilize anpil lòt lòt pastè, swadizan pastè, ki gen ki kipid, ki renmen lajan, epi l itilize yo kont sèvitè. Men tout lè sa yo te gon pakèt m te ka di te gon pakou ou konprann sa yo tout sa nèg yo te konn fè m pa konnen si yo te fè konplo alò yo te gen yon konplo yo te fè sou li yo te di li ta li tal konsilte yon manbo tout sa yo pat mache Li te di sa nan yon predikasyon tou li te di yo te mete yon konplo sou li menm Senmak pou yo te asasine l èske ou pa te konprann de sa yo Egzakteman egzakteman tout sa nou te konnen yo. kote l di k pastè Sen Mak la te soulve kont li poutèt yon mesaj li te preche. Konprann tout moun sa yo te sanse t ap bat atik yo tout lè sèvis la te an vi. Li pa t janm bon pou mesye sa paske yo te kontrè a liy levanjil la. Donk m pa konnen kòm m pa t avè yo donk m pa konnen ki konplo yo te fè donk m santi yo t ap travay pou yo retire sèvitè a sou tè a men Bondye li menm potko bay pèmisyon Bon.
Ok tout sa ou te fè ou ou ka wè gen nan fè nenpòt bagay nenpòte kwa ok men Bondye li menm te toujou prezève sèvitè a dòk misyon pot ko fini ok konprann.
E frè Wedson, nou te gen yon enfòmasyon ki te di nou ke yon lè yo te arive bloke viza frè Telor, li pat ka vwayaje, e lè l ale anbasad yo di swa ke se pastè k bloke viza l, sa w ka di nan sa tou? Bon, li te kon, vrèman, egzakteman, yo te bloke viza li, se toujou menm konplo pastè yo. Evidaman.
Menm konplo pastè yo, yo t, ta sanble se yon batri yo te ba l pote, men ou konnen batri pa pote anndan avyon, se nan bato. Ok. Batri pote, epi yo te vin sanse bloke l nan, nan a, yo bloke l èpòt. Apre yo bloke l la, epi ou konnen batri, donk lè w, lè w pote yon batri nan machin, nan avyon, nan malèt, sa se aksyon teworis. Ok.
Bon nèg yo fon jan yo fon konplo sou li. Ou konn se nan sans sa li vin sanse bloke viza l. Ok. Gen plizyè lòt ti detay ankò. Gen plizyè lòt ti detay nan bloke viza l Etazini an. Mwen pa li pa gen tan pou m eksplike nou byen mwen menm pèsonèlman. Ok.
Men sa li kapab di li di moun nèg yo fè konplo yo bloke l. Se youn nan se youn nan endis ki fè yo te bloke l yo bloke viza l. Ok. Sa se yon remak. Ah oui exactement.
Ok. Frè Telor pale tou li di ke li menm li te swa Gona sou Gonayiv konsa, li te fè plizyè dòtwa pou vyeya, li te konn pran swen vyeya. Jodi a kòman sa ye? Eske pwojè sa toujou la? Kòman sa ye? Eksplike popilasyon an non. Bon, pwojè a toujou la. Li toujou la o kontrè. E nou gen Senma, nou te nou te fè plizyè tantativ, nou te fè plizyè entèvansyon Senma. Donk gen lòt kote n ap n ap retrase yo. Men te gon te gon moman de silans. Te gen yon moman de silans, nou pa t fè anyen paske. Sa k te koz silans lan?
Koz silans lan se koz finansyè, posibilite. Ok. Konprann? Pou jan moun yo t ap veyikile, jan moun yo t ap feraye deyò yo a di yo t ap okipe fanmi an, poutèt se afè yo t ap regle, gen moun ki konnen nou byen. Ok. Gen moun ki konnen, tandiske se pa lafwa n ap viv, Bondye, granmoun nan se pa lafwa l t ap viv tou. Ok. Sa se nan menm optik la nap viv nou menm ou konprann men gen moun ki panse nou pi byen nou pa gen nou pa gen ankenn pwoblèm poutan se pa vre se afè ap regle yo itilize nan nou yo itilize nan nan timoun nan timoun yo ou konprann sa ki gen lespri pi fèb ou konprann ki gen jan pi fèb yo ou konprann yo ba yo ti monnen epi di ap okipe fanmi an imajine ou te mèt te mèt pi piti a yo ba yon 50 dola ou konprann yo jistifye sa yap fè a.
Konprann? Frè Wedson, men kòman sa ye? Paske, pale de pitit evanjelis se lò. Tout moun konnen n ap viv nan, nan, nan, nan, bon m te kapab di, nan, sou bè. Ok, se sou kabann bri n ap dòmi, pale de evan, evan, e, e, de pitit evanjelis se lò, tout moun konnen ke n ap byen vire. Kòman sa ye? Èske pitit evanjelis, tout pitit evanjelis se lò vwayaje vre? Yo gen mwayen vre pou yo fonksyone? Eksplike sa non. Bon, m kapab di, jan m sot di talè a, e pa lafwa. Se vre ke gen, gen, gen de nan nou ki vwayaje, ki al Chili. Èske ou ka konprann non moun al chini nan moman sa kisa sa vle di? Se pa le fèt ke pa gen mwayen di tou, pa gen peyi a pa ofri ou anyen donk ou oblije mete kò ou chache kote dlo a koule pou koule pi fre. Men e pa ke kòm si se yon lè ou vwayaje ou konprann ou pati ou konprann kòm si ou ale ou ale kòm si ou ale an vakans non se yon moun kòm si al chache lavi kòm si ou menm ou pa ka tonbe ou menm. Lwa ka kenbe menm jan nou menm nou kenbe moun nou menm fanm pi gran menm jan ale m kapab di se konsa sa ye donk m kapab di Bondye sekoure nou Bondye pran swen nou ou konprann men jan moun yo panse a e pa konsa l ye. Sa vle di ke nètman diferan pa rapò jan moun yo panse ke se sou bè n ap viv. Egzakteman.
Ok frè Wilson eske ki kote w legliz? Mwen m rete nan kay la, m rete nan kay papa m nan. Mwen te, m rete nan, jan m te di w talè a, m te sanse nou marye nan yon apateman. Ki kote w fè legliz?
Mwen fè legliz nan legliz de Dye endepandan de la pòt etwat. Yo di m ke gen, ou gen nan fò yo swa ki al jwenn pastè, bon, pwofèt Makenson jisteman, Genyen ki al jwenn kidonk pastè Muscadin esplike sa non ou gen enfòmasyon sa nan menw? Wi gen nan nou gen nan yo ki ta ki ale vrèman wi gen yon al gen yon ki mizisyen ki ta jwe kot makòmè men li pa la ankò li kite lè lè legliz la Kibow ta jwe ou di ankò raplem m pa tande byen kibow ta jwe? Li ta jwe kot mako a ni mako Mackenson. Ou konn men li li kite ou konnen se mizisyen li ye lap lap jwe. Ok ok.
Se mizisyen li ye ou konprann donk menm menm lè se mizisyen donk ou konnen nou chak pa gen menm santiman nou chak pa gen menm konpòteman Wi jisteman. donk chak moun gen gen gen gen gen fason pa yo ou konprann gen karaktè pa yo. Wi. Ou konn fè sa non. Men, tankou ou menm, men, lèg, ou menm legliz ke ou ye an poko gen okenk fonksyon ministe, mi, ministeryèl. Wi nou sanse, e, nou gen fon, nou gen fonksyon ministeryèl, donk nou te sanse nan, fonksyon an se te nan chase demon. Ok.
Apre sa nou vin sanse nan, nan mi, nan, nan fòmasyon pou, pou le ministè, konm si, a, de fason apwofondi. Ok, ok. Nou sanse prèske rive nan, nan fen, nan fen fòmasyon an.

E nou pa ka pa pale de Homme de Dieu sa paske menm jan gen anpil moun ki itilize non li pou fè aktivite pa yo men gen moun ou konnen ki renmen Evanjelis Telor ok. Wi gen gen plis moun ki renmen l ke moun ki rayi l. Men sepandan moun ki renmen l yo, yo sanse kòmsi yo bare yo. Moun ki rayi l yo bare paske yo gen dwa pran pòz pran kòn nan poutan se afè y ap regle.
E nou gen anpil moun ki donk ki pale ki donk anpil de Evanjelis Telor ki di ke yo se bon zanmi Evanjelis Telor jisteman e ki donk yo konn anpil detay de Evanjelis Telor. E se yo menm tou ki te responsab antèman frè Telor tout bagay se nan men yo te ye. M panse ke ou te gen ase matirite, on dirè ke yo te mete nou tout de kote se yo ki t ap regle tout bagay. Eske se vre? Monchè, te gen moun sa yo vrèman. Te gen moun sa yo, konprann, ki te vle anpare de, sitou nan peryòd maladi, vin vin jwenn avèk e lanmò, fineray, bagay sa yo. Te vle fè afè pa yo. Konprann, nou menm nou te vin sanse deside. Se nou k ap deside paske nou menm, mwen menm, malgre tout moute desann m te konn fè e mwen e mwen ki te sanse konn tout bagay granmoun nan. Okontrè, yo te menm fè manti ke nou gen kòb nan men nou n ap depanse nan fè vagabondaj.
Wi, nou konnen dosye sa wi. Mwen nou konde tout sa yo. Tout bagay sa yo konprann. Donk men Bondye li menm li te fidèl nan moman an, li te ansanm avèk nou. Konprann Bondye fè ke moun yo pat ka pase jan yo te pase a, jan yo te vle pase a. Konprann malgre yal fè manti, di di tonm granmoun nan e sou non yo poutan fason tonm tonm manman tonm granmoun nan sou non yo se pa le fèt ke m gon ti sè mwen ki te sanse ki te ki te alò lè nan peryòd fineray la nou te fè 2 komisyon Ok. Yon komisyon pou ale nan nan palwa funèb la yon lòt komisyon pou ale nan nan simetyè la ki se Pak Jouveni an nan nan komisyon ki pou ta al nan simetyè la donk se m te gon ti sè m ki te akonpanye yo men nan moman li pat gen pyès men li pat janm di si li pat gen pyès sepandan l rive sou lè lye li di l pa gen pyès paske si l te di sa avan nou tap gentan rezoud sa Ok. Pandan Solèy lè li di sa epi gon Beneme ki vin ki vin ofri tèt li yon fason kòmsi pou te ka achemine dosye a. Ki moun sa? Zanmi zanmi evanjelis lan oubyen zanmi pa nou menm? Bon, zanmi, li te sanse zanmi evanjelis la men li pa t zanmi de tou kè vre. Ok, men i bay i vin avle di ke li vin pase nan plas Sòl lan pou avèk pyès lan Konnya menm? li vin met tèt li menm met met non li lè li te gen pyès li gen paspò amerikèn nan men l epi li met non li se sa se sa sèlman ki moun nan te fè. Sa Simon te fè l fin met non li apre sa, yon prensè tou. Apre sa, li pa t depanse yon goud nan fineray la ankò. Men, ki moun sa? Ki moun sa, frè Widson? Bon, se yon dam, se yon dam ki sanse bay tèt li non Jakòt. Oke, paske m te okouran de enfòmasyon sa. E li menm di se li menm ki fè tout bagay. Non, e pa vre.
E pa vre. Se moun k ap spekile, k ap veyikile yon fason pou l fè kòmsi jan nan langaj m te kab di kiltirèl la, l ap fè it. Enhen lap chache lap chache popilarite. Lap chache popilarite. Men on dirè ke nan sal di yo pa gen anyen ki chita sou verite. Non pa gen anyen ki verite. Afè lajan se. Li menm di ke kote frè Telor te kouche jisteman menm ou menm ke ou pat ou pat gen aksè a wèl jisteman se li menm ki vini ki di non sa paka fèt konsa sa yo pa gen verite nan yo. Pa gen sa mwen menm pèsonèlman se moute nan moute desann al al al lopital al achte medikaman m pa konnen pandan m pat la a nan lòt timoun yo. Ok. Men antandi, m donk m pa ka di sa, ou konprann? Moun pa t ka anpeche wè papa ou? Adrik fò nou klè, ou konprann? Kòm yo te di kòmsi ke doktè te di pou l pa e yo te sanse pa twò e ba l twòp vizit paske nan eta l te ye a tou, ou konprann, pou pa fè twòp bri pou sezisman, ou konprann, pou pa pou pa t konplike bagay yo. Ok. Bon, lè lè m lè m deplase, lè m al achte medikaman, sa ka rive m pa konnen. Ok.
Sa vle di ke ou menm ou klè, ou jisteman ou klè e kidonk de tout enfòmasyon yo e ou wè, m wè ke ou trè pridan tou pou ke ou menm ou pa veyikile dè enfòmasyon ki pa sa. Ok? Non, paske pawòl pa wòl, la pawòl de Dye di ki wòtre wi swa wi non, non son ke nou se kon ni a jout gen di malen. Jisteman. Frè, frè, frè Wedson, kisa w ap di jisteman avèk moun ki panse swa se mikwo monte, swa se tiyo tiye, kwak ou deja pale sou sa, men an rezime ki enfòmasyon menm ke w ap ba yo kòm m te kapab di, Ki fwape lespri yo jisteman pou yo konprann jisteman kòman evanjil san mouri. Bon, sa m ap di yo, m ap di yo konsa ke sèvitè a se te yon òm de Dye. E jiskaprezan gen anpil temwanyaj k ap bay sou sèvitè a. Sèvitè a, Bondye pran l. Bondye pran. M pap di se lè l kite rive, paske nan nan langaj nou pafwa anpil fwa nou menm tou nou konn fè enpridans e Bondye li pa gen pwoblèm nou se ke w t ap travay pou li donk li pran afè l paske Bondye li menm ou pa ka travay pou li pou l jete w Bondye pa janm pa janm kòmsi e m kapab di se yon bon patwon l ye ou travay pou li li peye w nòmalman li pa la pou l pran swen w. Si tout je w, si tout je w, m tap pran egzanp sitwon, se yon egzanp granmoun nan toujou pran, si Bondye fin pran tout je w li pap jete ma. Donk Bondye pran sèvitè l nan sitiyasyon ki pwovoke anpil kritik, se sa ki bay anpil, ki fè anpil jijman tou, gen anpil jijman ki pral pwononse tou, gen bagay li te kòmanse di ki kòmanse fèt tou e kap kontinye fèt. Egzanp, egzanp, egzanp. Swadizan moun ki te kont levanjil la gen anpil ladan yo ki mouri deja, gen anpil ladan yo ki fè maladi, ki fè alzaymè. Konprann? Donk gen anpil ki frape. E yo di gen anpil nan yo ki temwanye tou? Nan, bon, genyen ki temwanye, bon m pa konnen. Jisteman. Paske m pa tande, m pa, paske m pa ka veyikile sa m pa tande. Jisteman. Ou konprann?
Donk, sèvitè a mouri, Bondye pran l. Bondye pran sèvitè a. Donk, kote l ye a li pi byen pase kèlkeswa moun k ap fè kritik, k ap di se touye yo touye l, k ap di kòmsi se manje manje yo manje l. Li pi byen pase nou kounye a la. Kote l ye a la li fin, li fin soufri. Ok.
Bon li fin soufri, li nan li nan le sen da waram, donk li rete a nou menm kounya la pou nou travay, pou nou vin menm pou nou al menm kota avèl. Donk dayè mesaj jan li tap preche levanjil la, levanjil de Jezi Kris li jwenn devan le trône, misyon li li jwe wòl li, levanjil la preche, li rete a nou menm kounya la, pou nou fè, fè lafwa, fè levanjil, epi pou nou menm kote avè l, paske nou ka remake tout bagay yo sanse fin akonpli, tout pwofesi yo fin akonpli, se sèl legliz, anlèvman de legliz ki rete. Donk an nou bat pou nou, pou nou nan, lè legliz pral lakay li, pou n al lakay nou tou. Ok.
Ok, Frè Robson, e jisteman ou konnen, m ap ba w ti tan pou respire, men m ap rayi retounen avè w nan kèlke minit, paske gen kèk oditè k pral rele, jisteman ki ta vle poze w kèk ti kesyon. N ap obsève yon ti poz epi m ap retounen w apèl lan jisteman, paske ou konnen fòk, gon fason pou n konkli. Pa gen pwoblèm. M ap obsève yon ti poz epi lè m tounen pou ke gen moun kapab rele jisteman pou yo kapab poze w kesyon ok dakò m ap retounen avè w nan kèlke minit ok ok wè ok n ap obsève yon ti poz mèdam mesye n ap retounen nan kèlke sekond.
Si w santi w fèb nan chè, w ap chache yon bon lapriyè ki pou remanbre nanm ou, si w bezwen yon onksyon, si w santi w pèdi wout, ou bezwen yon lanp ki pou klere pye w, chak jou, soti lendi rive vandredi, branche radyo Manasye FM 90.3 avèk evanjelis Alency Joseph. Emisyon an se Rafraychisman dè zàm, lè a se senkè pou rive setè. Branche pou w ka beni nan pawòl. Evanjelis Alency Joseph. Ok, de retou apre lapoz, medam e mesye, nou kapab itilize nimewo 42 07 42 09 lan, e pou nou resevwa kelke apèl jisteman pou m wè e efektivman eske gen anpil moun kidonk kap pran entèvyou an. E jodi an m panse ke nou aprann an anpil, nou aprann anpil e se wòl nou sa antanke kidonk e sèvitè de Dye. Men, si nou pap kwè nan e mesaj kidonk kap veyikile men ki pa kanpe sou anyen jisteman, nou oblije mete pye nou atè pou ke n gen enfòmasyon nan men. 42 07

42 07 42 09 nou bezwen kèlke apèl kèlke apèl jisteman pou ke nou menm nou kapab avanse ok nou bezwen kèlke apèl uh.
15 57 replase apèl ou paske sèvitè si si pou nou kontinye si pou nou kontinye nou gen yon zanmi anliy la. Ok e oditè radyo manase FM bonjou. Wi bonjou zanmi mwen bonjou tout zanmi oditè bon idantifye w kiyès ou ye? Mwen se Jacques Jérély.
Diminye volim reseptè k bò kote w la. Depi Latòti. Depi Labèl Plas.
Latòti, Latòti. Latòti. Latòti. Anben pa gen pwoblèm, rete sou lin nan. Lè nou bay bay aksè pou retounen apèl pou poze kesyon, w a poze kesyon. Dakò, mèsi pou ekoutou.
Ok, mèsi pou ekoutou.
Ok, yon lòt apèl tousuit. Yon lòt apèl mèdam mesye, nou bezwen kidonk.
Wi, si yo bezwen entèvyou a kontinye, fò moun yo rele omwen 5 apèl. Wi, jisteman.
Ou wè pou pi piti, nou ta dwe pran 20. Non, non, non, sa yo pa mezi apèl, ok. Ok, ok. Jisteman bay sa yo pa mezi apèl, nou bezwen yon oditè ki pou rele. Ok oditè radyo Manasse FM bonjou Alo bonjou Alo wi bonjou sèvitè kote w branche radyo a Depi sèvis di nò E wap konn anpil verite maten an pa vre Anpil Wap konn anpil verite wi Anpil verite se map suiv la Anben rete sou lin nan jisteman e kidonk lèm bay aksè pou rele wa rele kidonk pou poze Rodson kesyon lap tande w menm pou l reponn ou Dakò. Anben ok ok on lòt ou dizitè touswit e sa wi e jisteman ki e kidonk ki e kidonk e emisyon e rafrechisman dè zam ok e se sa ki emisyon rafrechisman dè zam oditè radyo manastè fèm bonjou wi alo bonjou alo alo wi bonjou òm de dye kòman nou ye alo
wi alo bonjou bonjou kote w branche radyo a. Kote ou ye nan emisyon an? Kote ou branche radyo a? Antoulèka map tann plis verite toujou. Anben, degaje w poze kesyon menm konnen ou wè tout detay kounye a wi. E ou k pa poze kesyon wi. Ok. 42 07 42 09 se nimewo n kapab rele jisteman. Anben touswit nap retounen avèk frè Widson. Epi moun ki gen kesyon pou li yo prepare nou pou nou kapab rele pou n poze kesyon. Ok. Prepare nou pou n poze kesyon. Map tounen avèk frè Widson. Ok. E nou deja plase apèl nou. Ok. ok e. Zanmi bonjou sou radio manasse FM ok alo.
Ok m te retou frè Alo. Wedson ok m te baw ti san on ti on ti fè pou te respire m retounen paske anpil moun ap rele la k vle poze w kesyon aktyèlman la kidonk lin an ouvri mèdam mesye nou menm ki vle rele pou poze frè Wedson kesyon li deja la lap lap lap lap tande nou nou gen yon premye oditè e kidonk tande kesyon yo pou w kapab reponn. Zanmi m ou sou radyo Manasse FM zòn m dekout e kesyon pa w la pou frè Hudson maten an kòman kesyon. Ou m ba nan debe.
Ok Alo ou la? M la wi.
Ok wi anpil anpil moun ap rele men jisteman ki donk pou yo poze w kesyon ok pou yo ta poze w kèlke kèlke kesyon. Ok wi m tande w wi men se Bien Aimé k ap pale a m pa tande byen. An ok enben 42 07 42 09 se nimewo nou kapab rele jisteman pou ke nou menm nou poze e ki donk kesyon nou. Alo bonjou.

Wi, ann pase dwat. Poze frè Wedson kesyon, l ap tande w. Èske w tande frè Wedson? Alo?
Wi. Ou tande frè Wedson? M tande, wi.
Ok. Poze kesyon an dwat. Rekòmanse. Poze kesyon an dwat, frè Wedson ap tande w.

Ok. Donk Bien-Aimé a poze yon kesyon, li di konsa ke, Kòman mwen santi mwen pou fè kontinui, kontinuite ministè a? Ok.
Donk pa rapò avèk sa k ap di, konprann? Mwen menm, m kapab di, e gen moun nan ki te non li m levanjil. Mwen menm pèsonèlman. E m kapab di, le Royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Ok. Donk moun levanjil la ki te nou an fòm vyolan. Sa ke nan lespri mwen nap nap fè nap nap nap bat pou n fè kontinite a men avèk anpil prudans. Anpil prudans.